Chèn pale pou san moun ki pa gen dwa yo. Nou se chèn pale pou lè san dwa yo. Nou se moun ki pran responsablite nou pou nou pale pou moun lè yo pa ka rive lwen yo. Pou moun lè yo pale yo pa ka tande yo. Pou moun lè yo pale vwa yo pa rive okenn kote. Nou menm nou gen responsablite pou nou pote vwa nou pale pi lwen. Alò, nou gen yon sitwayen ki an dirèk avè nou ki pale la chèn pale pou san dwa. N ap prezante w li, li menm l ap. Prezante w la tou se kiyès moun ou ye. Sitwayen bonswa, nou menm se chèn ki pran responsablite pou n pale pou moun vwa yo pa rive lwen yo. N ap prezante w ou menm, w ap prezante tèt ou sou chèn nan, w ap di se kiyès moun ou ye, kòman w rele, se kisa w ta renmen ki fèt pou ou. Bon, mwen menm mwen salye nou tou, mwen di nou kouraj paske nou pral fè bon boulot. Mwen gen yon seri de atik pou nou fè paske nou menm se kap pale nou an, mwen se yon seri de moun ki fè sa. Epi mwen menm se Albert Telanor Bien-Aimé, di Dagobè EPPLS, se kòdonatè OTA, Oganizasyon Tèt Ansanm ki nan zòn nan. Zòn sa a se yon zòn ki di ki pèdi fatra. Apre si w swiv mwen pa gen kote pou machin pase, men se la machin pase nan zòn nan fatra fè ki ta fè li pa pase. Men otorite yo pa voye je gade nou nan zòn nan, malgre demach nou fè yo, tout demach nou fè, nou pa reyalize anyen pa rapò tout gwo travay sa yo la, anpil anpil moun bay leta yo pa gen pa wòl, anpil moun moun pa gen moun, bon nou pa pou nou kontinye nou pa se sou zòn nou fè nou, nou pa bezwen nou, sa fè nou moun moun soufri, kounye a. Nou leve bra nou, nou ouvri bra nou bay tout otorite ki nan zòn nan, tout leta ki nan depatman an, nou di yo konsa ke vin ede nou, nou pa mande vin ede nou ak lajan, se yo k ap ede nou, nou di vin ede nou paske nou bezwen tout moun sa yo vin ede nou pou nou retire tout bagay sa yo ki nan zòn nan la. La se te yon teren foutbòl kote moun te konn jwe boul, kote yo konn jwe fatra, se kote moun te konn jwe la a, ebyen kòman la fè vire fatra konsa, bon kòm ou kòmande m kòman m fè, kite m esplike w kòman la fè vire fatra konsa. Se lè gen moun kap netwaye kanal nan zòn yo, ke moun nan te site ti moun. Ke y te anwo Sen Filomèn, ke y te anwo Labourdi, lap netwaye zòn yo, sa fè ke leta pa ranmase tout pwa sa yo, kote moun yo lage yo nan lari, yo chaje yo vin lage yo la, pafwa se lannwit, pafwa tou de lajounen, moun nan vini yo twa, kat, senk, yo vini an bann ti ban, yo vin lage fatra yo nan zòn yo la a, bann moun, kounye a se pa lari yo, kounye a bann moun, se ti moun kap mouri, kòk pè ti moun. Pou moun ap kouri gade la, epi an majorite moun yo se lavel yo pwale. Paske yo pa gen kote pou yo kouri. Se la pwale. Sa fè ke nou menm an tanke organizasyon moun moun ap soufri. Pa waj moun moun soufri la moun moun. Nou toujou ap leve vwa nou. N ap mande pou moun vini ede nou. Paske nou bezwen konkou a tout. moun ki nan zòn nan tankou ou menm ki fè sa se konkou a ou pou pote a pou n ap tann lòt jounalis toujou ki kapab pote pouvwa yo epi lòt enstitisyon prive ke leta yo ki genyen an vin pote nou sekou nan zòn nan paske nou pa kapab ankò nou resevwa nou pa kapab ankò. Ok sitwayen bon nou trè kontan tande tout deklarasyon ou fè yo men nou menm nou pral voye mesaj la ale pou ou pou nou wè si l ka rive o nivo ki ki pli lwen yo ki kab rive nan zòrèy leta pou nou wè si yo kab tande oubyen kèk moun nan sektè prive kòm nou di kèk moun ki ta vle bay patisipasyon yo alò bon se ki demach nou fè dirèkteman oprè de la meri oprè de tptc konsènan fatra sa yo ki la ki nan zòn nan ki ap anvayi nou kap pote maladi pou nou. Monchè nou fè anpil demach e nou bouke mache. Dale nan te pete se plizyè fwa men yo pa janm di nou non. Yo toujou gen yon espwa ke yap vini. Se vini an ki pa janm abouti. Anben lespwa fè viv. E nou ale nan Abery tou. Paske te toujou gen Tropicana ki te fè mizik konsa. Toutan yon moun fè yon pwomès ou toujou ap viv ak espwa. Ke se espwa nap tann. Nap tann espwa. Paske se wi yo di nou yo pa di nou non. nap tann se soufrans sa jan nap viv la se pi gwo bagay mwen pa di se yon bagay ou pa janm konnen inonikasyon sot pase la nou pèdi 2 mò nou pèdi 2 moun la sa tris sa tris sa tris leta pa janm entèvni non malgre moun sa yo mouri nan dlo leta pa entèvni non nou fèmen je nou sitwayen banm banm yon mo se yon men pandan moun yo mouri a se kisa nou fè eske nou pat pran moun yo enstale yo atravè lari a pou nou ale nan lameri pou nou ale nan TPTC pou nou fè demach pou yo wè yo, pou yo te kapab vin fè entèvansyon pa yo, paske sa se travay leta a, si gen inondasyon, gen mò yon kote, leta sipoze la pou l akonpanye nou, leta sipoze parèt pou l pran responsabilite l, men eske nou pa t ale nan lameri, oubyen nou pa te fè okenn demach oprè de leta santral. Bon, lamè rele nou bouke mache nan lamè, men mache se pou gremesi. An ou menm, se lamè yo nou ye. Lamè redi kap ayisyen yo anvi ap pale ou la ri. Wap di nou pat fè demach. Se lamè redi kap ayisyen yo. Non, mwen pa di nou pat fè demach non, paske mwen menm mwen pa konnen. Mwen oblije poze kesyon pou mwen konnen eske nou pat fè demach. Se lamè redi kap ayisyen yo. Demach yo nou fè a, yo pa se lamè redi kap ayisyen yo. Ok, ok. Moun kon nou. Pou lè nan lamè wi lamè ap di kanpe tande nou. Non men lè konsa piske ou gen òganizasyon ou se prezidan òganizasyon an piske ou gen òganizasyon wap dirije ou se prezidan lè konsa nou dwe fè bandwòl nou ekri nou pran lari nou soti nou chèche moun nou fè mach mete ansanm avè nou nal chèche lòt jounalis kap fè menm travay la nap jwenn moun kap ede nou. Ki pou vin filme mwen menm. Menm si nou ta rele m nenpòt lè nan kabann mwen, m prè pou m vini pou m vin bay sèvis mwen. Pase peyi Dayiti se peyi nou, nou pa ka pèdi peyi a. E si nou tout nou pa leve, nou pa mete men ansanm pou n mete men nan pat la, se yon peyi nou wè, nou tout gen pou nou anglouti ladan, e pa neglijans moun ki di yo se Leta yo. Ban m di w yon ti bagay. Trè byen. M tande sou pi a, m dakò ansanm avè w. Ban m di w yon ti bagay. Òganizasyon sa a netwaye riyèl akansyèl la. Ariel Mwen te mete kanal pi pwent dèyè w nou netwaye tout Rivyè Mwen Èske nou jwenn èd leta lè nou fè bagay sa oubyen èd lameri? Kite m bon Nou tcheke lameri Lameri di nou sa li pa ka fè nou kado menm yon bouwèt pandan li pa ka fè nou kado yon pèl pandan li se yon bouwèt Ok malgre sa Tann mwen tann mwen reprann sa w di ankò paske m pa tande Kisa lameri Nou ale nan lameri nou al fè demach Pou n jwenn bourèt ak pèl pou n fè netwayaj, pou n netwaye kanal yo, ki sa lameri di nou? Li pa ka fè nou kado yon pèl, m pa ta di se yon bourèt. Lameri pa ka fè nou kado yon pèl ou pa ta di m se yon bourèt. Tandiske, sitwayen yo, n ap travay, y ap touche taks sou nou, tout kòb nou a prale nan men Leta, yo menm y ap woule bèl machin sou nou, y ap byen viv sou nou. Epi travay lamèri ta dwe fè, se pa li ki fè l, nou menm kòm sitwayen nou pran angajman pou n fè l, nou al adrese lamèri pou yo di nou yo pa ka fè nou kado yon bouwèt. Yon pèl madanm se yon bouwèt. Non, sa vrèman tris, sa vrèman tris. Malgre sa, nou fè nou di yo konsa bon, ede nou avèk fatra yo, di nou konsa bon, sèl bagay yo ka fè pou nou, mete fatra nan wout nasyonal la, y ap pase pwen yo. Epi lè nou kòmanse mete fatra a. Menm lame rus la voye yon bakòp vin pran m la, se konsa ke se barikad m ap pran nan lari a, yo vin pran avèk yo. E si popilasyon an pa te kanpe ansanm avèk mwen, nèg yo ta pral vin kanpe m tiye m. An malgre lame reponn nou, li di nou al mete fatra nan wout nasyonal la, nou menm lè nou deplase, nou pran yo n al mete yo, yo voye yon bakòp polis vin pran w, atèstan ke se barikad w ap fè. Barikad w ap fè a, se poukisa w ap fè barikad la frè m? M pa konnen.
Bon, barikad sa, lèm di, lèm te di kòmandè, bon poukisa kòmandè, kòman fè sosyal nan zòn nan pou di se barikad nan fè, epi talè ou pral konnen. An, kòmandan polis sa k vin arete w la di w talè ou pral konnen. Talè ou pral konnen. Men èske li pa t poze w kesyon di w kòman w fè al mete fatra deyò a, ou ta di se lameri ki te di w fè netwayaj al mete l deyò a, oubyen l pa t poze w okenn kesyon okenn. Yo te poze m kesyon efektivman. Lè yo poze m kesyon an, m reponn di wi.

Jan nap soufri la. E konnya mwen menm kòm m tande yo di m konsa ke il ta sanble ke gon lòt ki ta sanble ke yo ka te majistra.
Ki pran rèn meri ti kap ayisyen. Nou ta swete yo chita ansanm avèk nou paske si yo pa fè anyen nan zòn nan malgre zòn nan se yon zòn ki bloke deja machin pa ka pase pou l travèse nap bloke wout nasyonal la. Piblik bò devan Sanrizon an pou nèg yo vin ranmase fatra yo. Yo pa se sa. Men eske nou fè demach oprè de katèl meri sa ki enstale la pandan yo retire lòt yo? Eske nou gentan fè demach oprè de katèl sa ki la? Non, nou poko pase sa fè nou.
Ok, ok. Ebyen m ta swete ke nou fè demach. Epi menm lè nou dispoze pou nou ale pou n al nan meri a, mwen menm m ta swete nou fè m envitasyon. Sof ke fèm envitasyon an dabò pou m gen yon tan pou m al kouvri repòtaj la pou nou epi pou m ka lage l paske rezo sosyal yo se pou nou nou pa la pou nou itilize rezo sosyal pou nou fè moun mal nou pa la pou nou itilize rezo sosyal pou nou fè manti sou moun nou pa la pou nou itilize rezo sosyal pou nou di sa moun pa di pou nou detri yon frè nou pou nou detri yon sè nou. Pase nou tout se menm san an. Se sa ki pa fèt antre nou menm ki koz, ki pa fèt antre nou menm ki koz peyi a ap detwi. N ap gade, gade, gade kote yon sitwayen pral bese pou l al twalèt. Wè, ou menm Leta Ayisyen, gade kote yon sitwayen al bese pou l al twalèt. Gade byen lotbò a pou wè kote l bese l ap twalèt. Hein? Sa se wòl Leta a pou pran swen peyi, pou pran swen sitwayen w. Èske bon, mwen menm ki sa m ta di? Pou ou menm, eske ou pa santi se paske se twòp moun enkonpetan k ap dirije peyi Dayiti ki koz peyi nou nan eta sa? Oubyen se yon mechanste Leta ayisyen genyen menm? Bon, se yon nan gwo pwen yo, se paske moun yo mete a manke edikasyon. Dezyèm bagay, nou gen twòp moun sivilize nan zòn nan tou, yo pa janm aksepte pou nou bloke lari a e. Yo konnen nenpòt sa pou reyalize, si w ap wè yo mete kòl nan kou w, w ap wè yo parèt devan, si w ap wè yo di sali, w ap wè yo salye moun nan, li pap janm anyen. Tout answa ou pa santi bon, ou pa santi klè, yo pap janm koute swa di a. Paske se moun sa yo yo prepare, se moun k ap fimen, moun k ap bwè, se moun sa yo yo prepare. Wi m trè kontan ansanm avè w paske nou pa gon jenès, si nou te gen jenès, jenès sa li menm ta sipoze leve, pran fatra al bloke lari a paske si an Ayiti ou pa, nou pa gen moun sivilize, si nou te gen moun sivilize, peyi nou pa t ap jan l ye la a. Pase moun yo ki swadizan di sivilize a, gade ki sa y ap ofri nou. Yo ofri nou se fatra, lamizè, chomaj, blakawout, ensekirite, grangou, mizè, se sa yo ban nou. Se sa yo ban nou. Elas, monchè m remèsye w anpil pou konpreyansyon w, m remèsye w pou kapasite w pou konprann sa ki ap pase nan peyi a. Mwen pa kwè w, se pou w konnen lè w jounalis nan peyi a, Si se pa te meprize jounalisye, pou pa respekte w. Donk jounalis mwen mwen chèf felisite w, mwen remèsye w e Bondye ap fè wout la san pèdi tan. Monchè se mwen ki pou remèsye w paske se travay mwen m ap fè e m ap ede peyi m paske sa se dwa m, se devwa m. E m kontan di fèt ke w te fè m envitasyon e m ap di w a nenpòt lè ou ta gen yon bezwen fè m envitasyon mwen menm m ap vini la pou m ka vin kouvri repòtaj la pou ou.
Pil fatra men li pa bon isit. Bon map gade, banm vire, banm vire kamera chèn nan, banm vire, map vire kamera chèn pale pou san vwa, gade mezanmi, moun yo, eskize nou se pa sa nou ta vle prezante kòm imaj peyi nou, men pliske yo fè nou envitasyon, nou menm fòn fè travay nou, fòn ede moun yo, gade pou nou wè, gade pou nou wè, se nan andedan, se pa pou nou son kote ki deyò non, nou wè kay. Nou an kote ki tou pwen, nou wè kay. Nou wè, nou wè sa li se kote ki gen moun abitab. Nou wè yo, plen moun abitab. Gade, m ap gade avè nou toujou. Nou wè, se pa kote ki tou ki abandone, ki pa gen moun. Nou wè kay. Se gen moun nan, lè w pale yo ka di se manti w ale, ou wè kay. E van m rale yo pou nou wè. Gen moun ki kouri kite zòn nan pou fatra. Pou paske yo di la pa kote pou yo rete yo paka respire. Alò map mande nou tout moun ki ta renmen gon chanjman ki fèt nan vil kap ayisyen ki se moun kap ayisyen ki jwenn ki jwenn video sa map mande ou abòne pataje fè kòmantè pou di eske ou renmen travèy la ki sa ou ta renmen pou leta ap fè pou nou pou yo kapab etire nou nan sitiyasyon sa se moun yo santi yo ozabra moun yo bouke yap rele sekou. Moun ki nan leta yo voye zye gade moun epe pls yo paka sipote anko bagay la red pou yo leta men yon lekol la se yon lekol kay sa wap gade la ki pentire ki gen tol ble blan vè a se yon lekol li ye lekol la fèmen a koz de fatra elev yo paka respire lè lapli tonbe dlo tout andan an nou di yon mo pou moun yo voye zye gade yo voye zye gade yo alon nou mande tout moun ki jwenn mesaj la se. Abòne, pataje pou nou kapab ede nou fè travay la jis pou l kapab rive kote pou l rive pou nou wè si moun yo ki di yo se leta yo va pran konsyans.